Alò, m salye chak moun ki gen chans pou tonbe sou videyo sa. Sa nap mande ou, e m tap mande ou tonbe sou videyo sa, pa gen lòt chwa ki se ede nou pataje videyo sa pou n ka rann plis moun gen konesans de peyi yo, gen plis konesans de avantaj ak. posiblite ke n genyen pou n ta viv, pou n ta fonksyone tankou moun anndan peyi a. M pral fè yon viv yon eksperyans ak yon bagay, ou wè sa, yo rele sa sou palmis. Alon, m panse mwen menm, m pa gen twòp bagay ke m ka di de li, sof ke m te toujou konn tande y ap pale de sa yo rele sou palmis la. Menm gon zanmi avèk mwen a ki se e le frè Pòl, m panse ki se yon ansyen, men k ap ka ba nou plis detay sou sa. Frè Paul kisa w panse kisa kisa sa ye menm jou palmis lan? Alò mwen salye ou pastè Johnny avèk tout moun kap koute sou videyo a e sa li menm se yon pwodwi ke nou pèdi lontan ke moun yo pa itilize ki gen yon pakèt enèji andanl ki gen yon pakèt vitamin andanl tou yo rele sa chou palmis men andan palmis la Yo koupe pye palmis la, epi kounye a yo ale kote gwo tèt palmis la vèt la, yo retire tach, yo retire tach, jouskaske yo vin jwenn sa yo ap gade a ki se tach palmis la toujou ki wawòt anpil. E sa yo ap gade la a, se fèy palmis la. Se fèy palmis la ki wawòt anpil, yo jwenn, yo vin rele l chou. Sa bouda sa yo ap gade a, se vyann anndan palmis la, lè palmis la fin grandi ki vin rèk. Kò sa a ki vin rèk la, se li menm yo fè planch, yo klise kay, ansyen kay yo, koutim sa a pèdi, yo pa fè kay palmis klise ankò. Tach la yo konn kouvri kay avè l. Kay, kounye a ou pa jwenn kay tach palmis ankò ki pot anpil frechè. Yo pèdi sistèm sa a. Fèy palmis la, yo konn kouvri e tonèl epi yo fon bagay ki rele bèlantre. Lè moun ap marye lontan yo fè bèlantre a mete flè nan baryè antre maryaj la. Se a fèy palmis la pou yo fèl. E nan koutim lontan an tou, lè dat vandredi sen moun nan, moun yo konn ap bagay pale ansyen tan, yo konn pale de ramo, yo konn pran kè palmis la, yo fè bagay ki rele ramo. Yo mete legliz katolik yo, goun pakèt ti bagay an dan palmis la, nou pèdi koutim sa yo, nou vin pèdi sistèm nan. Men kounye a, chou palmis sa a nan kote nou yan dan kanèy nan misyon an, nou jwenn yon moun ki konn. Sistèm nan nal chachel pou nou. Sa a yo fè legim avèl. Legim nan, men jan ou fèl. Lè ou fin koupe palmis la ou jwenn kè sa a ki ou wè tou blan an, fèy wòwòt la tou ladann, ni kò palmis la ni tach ki wòwòt anpil yo ki sot anndan kè palmis la, you fann li epi ou metel bouyi ou toufel, ou metel bouyi swa a vyann wap fèl ou byen yon bagay ou metel bouyi epi lèl fin kwit ou metel nan yon veso ou pran yon manch pilon ou pran yon bagay ou pilel li vin fè legim. Epi kounya ou manje. Manje legim sa a, li bon pou sik, li bon pou tansyon. E li gon pakèt enèji ankò, li bon. Ou wè, ou bre dlo ke l bouyi a, ou bre l, li pi bon pou sik la. E pa legim nan aktyèlman k ap bon non, e dlo k bouyi a, lè ou bre dlo bouyi a, li bon pou sik, li bon pou tansyon. E li bon pou pakèt lòt bagay toujou. Li bon pou kò a, ke nou menm nou pa janm itilize k fè ou wè s tansyon ap touye moun. Sik ap touye moun, gon pakèt manje k bon pou yo nou pèdi yo. E palmis la prèske detwi nan peyi nou. Men aktyèlman, gen moun ki konnen yo k sèvi avèk yo. Sa a se chou palmis lan, moun yo kapab itilize pastè Johnny. Sa vle di, menm pou o nivo de maladi, tankou sa a, li gon pakèt enpòtans. Li gon pakèt enpòtans.